Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye jodi a mwen retounen avèk yon ti tèt videyo pou nou ki ki pa tèlman yon grand choz men jis yon ju grenadya ansanm avèk sitwon m ap montre nou kòman mwen fè yon ju grenadya melanje avèk sitwon timoun son ju ki tèlman gou Lò wè nou fè ju sa nou bwèl epi nou mete yon bon kantite glas ladann li vrèman bon ok mwen gentan e e e ouvè tout grenadya mwen yo mwen gentan ouvè grenadya yo kounya m vide l nan sa pou m kapab ale kraze li m pa pase l nan blende map jis chache yon gode ki pwòp Epi pou m annik peze l, epi tout ji grenadye a ap sòti, epi m ap annik jete grenn nan sèlman. Tankou timoun, lè nou bwè ji sitwon melanje avèk grenadye a, li gen anpil vitamin ladan l, anpil anpil vitamin. E l ap ede nou pou n pa gripe fasil. Paske sitwon an gen vitamin C, m byen kwè tou grenadye a gen menm vitamin nan, m kwè l gen vitamin C. M panse nou trè byen nou trè byen par la gras de Dye nou trè byen mwen ap montre nou kòman map finalize resèt sa ok kounya la m fin bagay grenadya sa se sitron an. Sa se sitwon an. M ap mete yon yon ti kras sik. M pap mete anpil. Epi m ap ajoute yon ti esans ladan l. Ki pou fè l byen gou. Paske preske jan de ji sa yo m toujou mete ti esans sa ladan l ki pou ogmante l, ki pou fè l gou gou. Ki pou fè l vrèman gou ke jan l ye a. Timoun, lè n fin bon ji grenadya, melanje avèk sitwon, depi sitwon an gen anpil dlo, epi pou ji sa byen glase pou n fin bwè l, n ap mande chak jou fò n ta bwè ji grenadya sa, pou tèlman l bon, ji grenadya melanje avèk sitwon. E timoun m ap tou pwofite. Di nou tout merci merci ki abonné avèk chanèl YouTube mwen an, ki toujou like video yo, ki patajel, ki kòmante, epi ki toujou kite Yon bèl kòmant pou mwen anba a, anba video a. M pa ta ka twò engra pou m pa ta remèsye nou, pou m pa ta di nou merci, e map voye yon gwo remèsiman pou tout moun ki te edem tou avèk chanèl YouTube mwen. Spesyalman la belle Michou li te lèm te fèk kòmanse chanèl lan li te vrèman edem li te vrèman bakòp mwen e se li menm ki te montrem chemen kòman poum fè kòman poum fè poum te kapab rive la jounen jodia ok kounya la mwen prale kraze grenadya poum kapab fè ji an aprè map montre nou kòman mwen fini avèk sa ok. Ok se a ti gode sa m pral bat Grenadya nou wè li m pral bat li ansanm avèl e pa jis bat map peze l epi pou tout ji an ka sòti epi pou m kapab jete grenn nan paske m pa bezwen grenn nan e lè map fè ji Grenadya m pa tèlman renmen blende l paske lè w blende l Grenn nan genyen pou l kraze nan ji a. Mwen jis pito peze l avèk yon gode pou m kapab fè sa pi byen epi pou l kapab sòti pi bèl tou. Ok. Men kòman m ap peze li. Nou wè? M jis ap peze l konsa. M ap peze l konsa jiskaske tout ji grenadye a sòti nèt. E jan nou wè m ap fè l lan, tout ap sòti jan w wè m bezwen l lan. Ok. Meni. Konsa m ap peze. M ap pran an pil prekosyon avè l tou pou l pa tonbe. Jwi sa vreman bon ti moun. Li vreman bon. Bon ti moun yo konn menm ap manje grenadya konsa. Timoun yo konn menm ap manje grenadye a konsa lè w fè ji sa anfen ou bwè ji sa byen glase timoun wap mande Bondye chak jou fò ta bwè yon vè ji konsa lè w fin manje yon bon pla manje ou ta bwè yon bon ji konsa paske l ap ede w souti se yon ji natirèl timoun bagay natirèl yo toujou pi bon pou nou pou kò nou Ke nou, nou bwè bagay an bwate yo. Ey! Lè, lè nou chita n ap bwè pil bagay an bwate yo, se pa bwè n, m pa di nou pa bwè l non men, jis, tankou ti tan Bondye te voye n vin fè sou tè a, n ap viv li mwens ke n ta viv li plis. Nou konprann? Men lè n manje bagay natirèl yo, nou kapab viv de jou sou tè a toujou. Nou konprann? Menm ke n pa t vini pou n rete vre men, Avèk gen de bagay n ap manje, mete nan bouch nou, pou rive anndan vant nou, bon, se kòmsi se abi nou fè tèt nou. Nou fè tèt nou abi timoun. Fò nou aprann abitye kò nou ansanm avèk bagay natirèl. Gen moun ki pa, ki di yo pa renmen fwi, yo pa renmen bagay, e se konnen yo pa konnen ki enpòtans fwi an gen nan kò yo. Se konnen yo pa konnen. Ok kounya la wè li kòmanse kraze kounya la map vide yon ti suk ladann bap vide twò anpil non poul kapab fin kraze li nèt ok map vide ti suk sa ladann epi map bat li konsa poul kapab fin kraze l nèt talè nap wè kòman l sòti ok ti moun men kòman mwen fin bat grenadya n wè grenn nan sèlman k rete. Grenn nan sèlman krete kounye a m pral fè de menm pou sitwon an. Mwen gen pèz sa la m pral peze sitwon yo avè l pou m kapab pran tout ji sitwon an nèt pou m kapab fè sa. Lè nou peze grenadya konsa timoun li pi bon. Li pi bon. Nou wè ji an? Li bay yon bon valè ji menm ke grenadya yo pa t fin plen nèt men li bay yon bon valè ji. Ok. Se konsa m prije sitwon an. Lè m prije sitwon pou m kapab pran ji a. Sitwon sa yo, yo gen anpil dlo ladan yo. Anpil dlo. Ok. Ok, e kon sa, m ap prije sitwon. Sitwon yo gen anpil dlo ladan yo. Gen anpil dlo ladan yo. Ti moun si n pa gen pèz, sitwon sa yo n pap ka prije yo non paske pou n kapab jwenn tout ji sitwon an son pèz pou n gen pou n kapab peze. Paske m pa kwè dwèt nou tap ka peze sitwon sa yo vre. Met anpil sitwon ti moun. Li te plizyè grenadya tou, li te nenpòt. Li te preske 10 grenadya. Men selman yo pa byen plen. Se sa k fè m ajoute anpil sitron ladan. M ta eseye fè ji sa timoun nou pap regrèt. Al eseye fè l epi byen glase l. Epi pou nou bwè n ap wè ki rezilta ji grenadye a melanje avèk sitwon. Ki rezilta l bay. Tèlman l bon. Sa tonbe. Ok timoun kounya m fini avèk sa m gentan finalize sa nou wè men valè ji l bay la kounya la m pap vide twò anpil dlo ladann non jis ap vide yon vè dlo pou ji an ka byen kole timoun lè nap fè ji sa yo nou pa tèlman mete anpil dlo ladann ji sa yo rele koupe avèk kouto pou tèlman ji sa yo bon. M ap ajoute yon lòt ti dlo ladan l toujou. M konnen l gen anpil sitwon. Grenadya si, sitwon an si. Ok timoun, mwen ajoute 2, yon ti sik konsa. Mwen te gentan met yon ti kras deja men mwen jis ajoute ti kras sa sou li. Ok, m ap bwase l pou l kapab dous. M pap fèl tèlman dous non timoun m pap fèl tèlman dous ok ju grenadye a melanje a sitwon timoun ok timoun sa se rezilta ju grenadye a. Nou wè koman l sòti? Li sòti byen bèl. Wè m fin plen vè a. Kounye a la, m ap kase glas mete ladan l epi pou m kapab bwè l yon bèl vè yon bèl vè. Bon wè? Byen kanpe. Epi timoun, se tèt videyo sa m te pote pou nou jodi an. Mèsi a tout moun ki pral gade videyo a, mèsi a tout moun ki pral pataje l, ki pral like li, ki pral kòmante. N ap kwaze nan yon lòt videyo lòt semèn k ap vini. Babay, Bondye beni nou. Pa bliye asepte Jezi, Jezi renmen nou e Jezi ap retounen. Babay tout moun.